Bonjou, bonswa, sa va depande lè nou pral gade videyo sa, byenveni sou chanèl la, jodi a nou vin avèk yon lòt videyo pou nou sou chanèl la, pa bliye zanmi m ou menm si w potko abòne avèk chanèl la nou envite w fè sa kounya, pataje l avèk zanmi w yo, like, kite yon kòmantè pou nou, se yon fason pou w kapab ede nou avanse avèk sa n ap fè a. Ebyen, jodi a kisa nou vin pale w, nou vini avèk. Enfòmasyon pou Jèn youtoubè yo ki fèk ap devlope, ki fèk ap moute sou youtube, gen kèk enfòmasyon ke yo pa konnen. Eben, nan enfòmasyon sa ke yo pa konnen an, nou menm pran nan yon espri nou yon ti jan plis avanse nan domèn nan, eben nou pote limyè pou nou, nou pote kèk ti enfòmasyon pou nou, pou nou moutre w kòman ou menm, si w potko konnen, kòman ou pou kapab kreye playlist ou epi kòman ou kapab pou ou le videyo a 2 pou youn anpil moun m konnen k pral poze kesyon kisa k 2 pou youn nan kisa ki 2 pou youn lò lèm pale w de ou le videyo 2 pou youn ebyen se yon fason pou videyo a kapab pase pli vit pase si videyo a tap dire 2 zèdtan ebyen nan 1 èdtan videyo a ap gentan pase Paske se sak fè ekon se sak fè nou bal non rele depouyoun. Ebyen nou pral moutre w kòman pou w kapab fè pwosesis depouyoun sa epi nou pral moutre w kòman pou w kapab kreye lis playlist pa w epi pou w kapab oule videyo a. Kisa ki se yon playlist? Yon playlist la se yon pakèt videyo ou eseye ou pran ou mete tout ansanm. Pandan w pran tout videyo sa ou mete yo ansanm epi kounye la ou vin fè yo fè yon sèl. Pandan ke ou fin fè yo fè yon sèl, epi ou vin mete yo nan yon kapèt, nan yon lis poukont yo. Eben, lè sa a, kounyela ou pral moute sou videyo sa a kounyela, epi gen yon pwosesis ou fè, pandan ou fin fè pwosesis la, epi tout videyo sa yo y ap vin pase youn apre lòt. Menm si ou te fè kèlkanswa konbyen jou, ke kèlkanswa aparèy ou te genyen an ou te kite l ap woule, pa gen yon lòt videyo moun k ap pase ak sans pa w la, sa ou te fè a, k ap pase Ebyen, jounen jodi a nou vin moutre w kòman pou fè pou sesi sa, epi nou vin moutre w osi kòman pou w kapab fè videyo a pase pi rapid. N ap mande w rete branche ansanm avèk nou, ou menm si w renmen videyo a ke nou ap pale w la, n ap mande w pou kite yon like pou nou, epi. Pou abòne avèk chanèl la si w potko abòne. Epi nap mande w rete swiv ansanm avè nou, nou pral moutre w kòman pou fè sa kounyela. Premyèman kisa nou fè zanmi m yo, nou pran telefòn nou oubyen yon tablèt oubyen yon odinatè nou gen nan men nou, premyèman n ale sou youtube, yon sèl n antre sou youtube la epi L ap ba nou posesis yo konsa, e konsa l ap ba nou li. Epi pandan nou soti sou youtube konsa, nou rive sou youtube konsa, epi kisa n ap fè, nou prale sou foto pèfil nou a, ki se sou foto pèfil ki se sou email nou a, ki se anlè la, nou klike sou foto a. Epi otomatikman li ba ou l konsa, eben ki sa w fè? Ki sa w fè? Yo di w True Canal, Votre Chaîne. Eben ki sa w ap fè? Ou pral klike sou Votre Chaîne. Otomatikman ou klike sou Votre Chaîne epi l ap woule konsa, l ap ba nou yon, l ap ba nou ekran konsa. Eskize m timoun paske si nou konnen videyo a pa pwofesyonèl, s on fason m parèt pou m kapab ede nou Pou nou kapab avanse, paske gen anpil moun kap mande, kap poze kesyon kòman pou yo kapab woule playlist yo, kòman pou yo kapab fè lis playlist pa yo. Eben se sak fè m oblije m di bon men, pliske gen anpil moun kap mande enfòmasyon eben, ban m eseye fè videyo a pou yo pou yo kapab gen yon ide kòman pou yo kapab eseye fè lis playlist yo san oken difikilte pou yo kapab kòmanse woule ti lè playlist yo pou kont yo, paske anpil moun konnen bagay yo vrèman pa fasil nan afeksyon lè sa. Ebyen kisa w fè? Li ba w 3 bagay, li ba w pajina prensipal epi li ba w videyo, li ba w lis, lista de repwodiksyon. Ebyen, premyèman kisa pou w fè pou w kapab al verifye playlist la, pou w kapab al fè lis playlist la, ou prale sou videyo. Ou klike sou videyo a, ebyen li ba w tout videyo yo konsa. Li baw tout video yo konsa, sa vle di ke pandan li fin baw tout video yo, ebyen kisa ou pral fè la kounye la? Ou pral mete, ou pral kreye playlist la kounye a. Pandan ke ou pral kreye playlist la kounye a, ebyen kisa wap fè? Ou pral ale a dwat la la, ki se nan nenpòt video ki gen 3 ti pwen, nou wè ti pwen yo la,

Dèske se kreye nou pral kreye l, ebyen nou prale nan dezyèm nan ki se Gualdal en una lista de producción. Ebyen, nou fè klik sou li ki se ki se dezyèm nan, ebyen men ki sa l parèt la kounya. Ebyen, otomatik li fè klik la, tankou mwen menm la, men mwen gen mwen gen 4 lis playlis, mwen gen 4 playlis, men ni, e mwen gen Jezi, mwen gen Bondye avè m, Jezi fè m rive, epi Jezi sovè. Ebyen. Tankou la, lis playlist sa nou wè m genyen Jezi se sovè a, eben se yon videyo, sa vle di ke se yon videyo e la m gentan ap sere playlist mwen yo ladan. E pandan de la m kreye playlist mwen yo e la m kreye m gentan met kèk videyo. Aprè sa tout lòt yo se playlist yo ye. Eben sa vle di ke son playlist mwen fèk ap ouvè. Eben, kisa k vin rive pase? Pandan m fèk fin ap ouvè playlist la, ou menm, si w bezwen kounye la ki pral kreye playlist pa w la kounye la, eben kisa w oblije fè ou menm, ki pral kreye pa w la kounye a? W ale nan lista production nueva. Sa vle di list production nèf la, ou klike. Otomatikman ou fin klike, li ba ou l konsa. Otomatikman l fin ba ou l konsa, pandan l ba ou l konsa, ki sa ou pral fè? Eben, eh yon bagay pou nou konnen ti moun, paske gen yon fason, si nou fè lis playlist la konsa, epi fòk nou kapab konnen pou nou mete l sou piblikasyon. Paske si nou pa mete l sou piblikasyon, sa vle di l ap sèlman prive, la prive. Kounye la, la w anlè a la, ou ka bay playlists ou a nenpòt tit. Tankou menm mwen te di Jezi sovè m, Jezi wa, Jezi tout bagay, ou gen dwa bay playlist pa w la nenpòt tit. Pandan w fin bay playlist ou a nenpòt tit, epi kounye la w ale la, nan ti boul la la, ou mete l Publica non. Eben, pandan w fè sa ou mete l Publica non, ou klike sou

Si w kreye l, enben pandan w fin kreye l la, epi li pral ba ou, anpi wap gade anba l ap ba ou list ou. E pandan l vin ba ou list ou otomatikman playlist ou gen tan kreye. Eben, kòman w pral fè pou jwenn list playlist sa annapre? Kòman w pral fè pou jwenn list playlist sa? Ou byen, banm eseye moutre nou pou n kapab plis gen plis limyè. Ebyen, kisa m fè? Banm mete Miguel. mete Miguel, ebyen m kreye l. M kreye lis playlist la, otomatikman playlist la kreye. Yo di mwen playlist la se ak Leandro. Ebyen, kisa pou m fè? Men si m tou bezwen wè lis playlist mwen la kounya, m tou fè sa la. M klike la, nou wè kote m parèt la, Miguel. Nou wè kote Miguel la gen yon videyo. Sa vle di son fason m te moutre nou, Miguel la lage yon videyo, e anpi li tou piblike. Sa vle di otomatikman la, li gen tan kreye. Pase tout playlist ki, tout videyo ou mete ladan yo, se konsa ou pral mete videyo youn an youn, atake ou fin mete videyo yo youn an youn. Sa vle di ke chak videyo ou fè ou bezwen ale, ou annik klike. M pral moutre nou pa ki mwayen nou pa, nou pa bezwen fè tout pwosesis sa yo tou, lè nou fin kreye videyo a, kòman pou annik pase pou mete, klike sou videyo a pou al, pou al tou al mete l nan lis, playlist sou youtube. Ebyen otomatikman la m gentan wè tout lis playlist mwen yo. Ebyen kisa m pral fè kounya? Map soti, map soti nèt, m prale sou YouTube ankò. Map soti, m pral sou YouTube. Ebyen kounye la mwen sou YouTube kounya. Epi mwen men map chèche paj pa m nan ki se Miguel Jean Baptiste. Ki se Miguel Jean Baptiste te touye n nan tèt la la, eben kisa m fè? Eben, m ap klike sou foto pèfil mwen an, sou foto pèfil mwen an, non. Premyèman, lè w bezwen, lè w fin fè videyo a, lè w fin fè videyo a, epi, Ou bezwen pou ou mete videyo a ladan son ou pa pase lòt kote, ebyen ou pwale nan ti kwa sa a kote k di gwal dal la, men ni, wal nan ti kwa sa a, kote k di gwal dal, dep sou an, e sou an telefon an franse lap di w rejistre, si l an pòtigè lap di w salvado, oubyen espanyòl lap di w

Mwen fèk mete a. Sa vle di ke video ou bezwen sere nan lis playlist ou a la. Kounye a ou annik klike sou ti kwa sa la. Epi ou wè kòman li vin parèt ble. La video a li nan lis playlist. Men mwen menm ki pat vle etire l mwen menm. Se yon fason pou m te moutre w. E menm tou m klike sou li pou m wè si m ta etire l. Nou wè kote l klike sou Miguel la? Men kote l ban mwen tout lis yo. Nan kote l ban mwen tout lis yo, sa vle di ke pandan m te klike sou Miguel la, m vin gen 2 an ble la. Eben, ou menm ki pa bezwen l vrèman vre, m oblije m etire l sou Miguel la. Otomatikman, m etire l. Sa vle di ke m toujou kite l sou Jezi Sovè a. Eben, kounye la, Otomatikman m vin sòti, m bezwen li playlist la kounyela, m pral bezwen li poum li playlist la, men kisa m fè, m klike sou foto pèlfil mwen an. Pandan m klike sou foto pèlfil mwen an, ebyen li vin ban mwen sa, li ban mwen menm kote m te ye talè a. Li ban mwen videyo, li ban mwen lista pwodiksyon, epi li te ban mwen pajina prensibal. Ebyen kisa m pral fè pandan m sou youtube, sa vle di se yon fason m moutre w ou pa bezwen al fè wout chemen pa lòt bò, se sèlman pandan w fin klike sou pèfil la, ebyen wale sou lis pwodiksyon. Ou klike sou lis pwodiksyon, men tout vide, men tout playlist la l ba ou. Pandan l fin ba w tout playlist yo la, e ben ki sa w fè? Ou menm ki bezwen, si se videyo, tankou la men mwen gen yon videyo ki gen 10, youn gen 11, youn gen 13, youn gen 10, youn gen 15. Tankou videyo sa k anlè a pa pou mwen, paske se videyo, se lòt moun ki mete l. Se lòt moun ki mete l li vin moutre nan mitan pa m nan. Sa vle di ke moun nan li pibliye pa l la tou, li mete l piblik, li pa mete l prive. Si w mete l prive, se ou sèlman k ap wè paske moun p ap ka li l pou ou. Se ou k sèlman k ap wè l. E sa k fè m di nou, fòk nou kapab bat pou n mete l piblik. Pase meni mwen gen youn 11, youn 15, youn 13, youn 10. Sa nou wè 256 la, sa vle di e playlist lòt pa moun. 263 lòt video l plòt pa moun ki kreye l nou wè sak fèm kreye sa mwen fèk kreye kreye le ki make Miguel la men li se li menm k anlè a ebyen kounyela kisa nou pral fè nap krike nap chwazi yon playlist m chwazi sak gen 15 la m chwazi sak gen 15 la epi li vin ban mwen konsa nou wè kòman l banm lis play lis video nou wè yo li banm lis video. Meni, tout videyo yo ban mwen youn anba youn apre lòt. Ni live, kèlkanswa sa l te ye a, kit li te live, kit li te videyo, kèlkanswa sa l te ye a, ebyen, ou oblije pase ou fè l konsa. Ebyen kounye la, kisa nou pral fè pou nou kapab oule playlist la? Kisa nou pral fè la kounyela pou nou kapab mete videyo a an playlist? Ebyen pou nou kapab mete videyo a an playlist, paske m te gentan klike sou youn, ebyen kounyela nou pral sou ti boul wouj sa, ti boul wouj sa, nap klike sou li, pandan w klike sou ti boul wouj la, kounyela menm gon videyo kap mache. Eben, pandan m gen videyo sa k ap mache a, ki sa w dwe fè kounye a? Ou ale la a, la a, nan ti boul sa a ankò. Ou ale nan ti boul sa a. M pa konn, m pa konn si n ap gade men ni. Ti boul blan sa a k anlè a, men nan lè a la, nan fènwa a, m klike. Eben, klike m klike, otomatikman, li vin ban mwen bagay yo konsa. Li vin ban m lis playlist yo konsa. Eben, pandan l fin banm plis lis playlist yo konsa, sa vle di ke li banm se link video sa yo k pou pase. Eben, pou m ka pase link video sa yo, kisa m dwe fè? Eben, li ban mwen 2 ti sin, youn vètigal, youn orizontal, eben kisa m vin fè, m al klike sou sa. M vin mete l an ble. Hein pandan m voye l an ble la kounya epi e playlist mwen ap woule playlist mwen deske playlist mwen vin ap woule kounyela m gen dwa pati m mèt fè 3 4 jou deyò tout videyo m gen yo tout nèt ap pase epi lè yo fin pase lòt yo yo menm menm si sak te pase ap retounen pase sa vle di okenn playlist moun pap pase sou Sou Sou odinatè m gen an sou machin mwen an Ebyen kounye la kisa w pral fè pou ta fè videyo sa pase 2 pou youn pou ta fè videyo sa pase 2 pou youn kisa w pral eseye fè ou prale la nan tèt la la ki genyen 3 ti pwen nou wè 3 ti pwen an nan tèt la la gen 3 ti pwen men ni men 3 ti pwen an parèt

Kounye la l di w nòmal. Kisa w pral fè? Ou pral klike sou nòmal la. E otomatikman w fin klike sou nòmal la, kounye a l te sou nòmal, enben kounye a kisa w pral fè? W al klike sou pa 2 a, klike sin miltipliye pa 2 a. Enben kounye la lè w fin miltipliye sin sa a pa 2, enben kisa l vin pase? Li vin 2. E pandan l vin 2 a la, m ap moutre nou kòman nou swiv ansanm avè m la la, l ap moutre nou. Kounye la videyo a vin ap pase pi rapid. M ap fè nou tande ti kal.

Ebyen otomatikman nou fèl konsa nou tande kòman pa kòman vwa a parèt plis pi pi rapid ebyen lè sa l vin ap pase 2 videyo 2 pou youn sa vle di ke videyo pou ta li nan inèdtan ou li l nan 30 minit sa vle di ou li l nan mitan è a ebyen si se sou ou menm ki gen yon odinatè tou Ou menm ki gen yon odinatè, ou bezwen fèl sou odinatè. Se menm jan ou wè m moutre w la, sou lis playlist la, ou prale sou youtube epi wap krike, wap tape lis playlist la, epi odinatè a li menm, li, ou prale sou paramèt odinatè a. Pandan w fin krike sou video a, epi ou prale sou paramèt odinatè a. Pase m konnen gen anpil moun ki konn paramèt odinatè a pandan w vin klike sou videyo a pandan w ap jwe avèk souri a. Pandan w ap jwe avèk souri a epi w fin klike sou paramèt odinatè a, pandan w fin klike sou, ou fè klik sou paramèt odinatè a, ebyen kisa w fè? Kounye la ap vin prezante w menm sa m te montre w la la ki te, ki se nòmal la la. Ou wè kounye a kòman l afiche? Pa 2. Ebyen kounye la m ap voye l sou nòmal la. Paramèt odinatè a, l ap ba ou l nòmal la tou. L ap ba ou l nòmal la. Enben, pandan paramèt odinatè a l vin ba ou l nòmal la tou kounye la ki sa, enben kounye a w ap vini w ap klike l tou, w ap chèche, w ap mweve souri a, epi l ap vin ba ou yon espas, w ap fè klik dwat pou kapab chèche, pou kapab desann li, pou kapab moute pou jwenn. lèt pa 2 a ebyen otomatikman ou fin jwenn lèt pa 2 sa ebyen videyo la lap pase pandan nan 30 minit lap pase 15 minit si videyo a dire 2 zèd tan 3 zèd tan lap pase nan mitan nan lè a paske mwen menm se konsa mwen fèl ebyen zanmim se te yon plezi poum te ansanm avèw poum te vin pataje ti enfòmajyon sa ansanm avèw paske Gen anpil youtoubè kap mande enfòmasyon ke yo kòman pou yo kapab kreye yon playlist ebyen yo pa konnen ebyen se sak fèm vin avèk ti videyo a mwen di nou videyo a pa pwofesyonèl paske se fason poum kapab moutre nou paske si e nòmal si m gen yon eksperyans plis avanse ladann pase nou se paske m te ladann avan nou paske se sak fèm vin avèk videyo a poum ka moutre w kòman pou kapab fèl. Ebyen si w te renmen videyo a zanmi m kite yon like pou nou epi pataje l avèk kelke nan youtoubè ke ou konnen ki fèk ap moute ki pa konn kòman pou yo fè l ki ta vle ede yon zanmi yo woule yon ti playlist tou ebyen wa pataje l ansanm avè yo wap moutre yo kòman pou yo kapab fè playlist yo san yo pa mande pèsonn paske si w kenbe l pou kò w w ap di l pa bouch ou p ap konprann paske lè m te vin ap mande moun moun yo t ap ban mwen pa bouch tou m pa t janm konprann se dèske m te oblije fè moun yo voye yon videyo pou mwen yo te oblije fè l voye yon videyo pou mwen pou m te kapab wè kòman pou m te fè l ebyen se sa k fè mwen menm mwen oblije vin avèk pa m nan menm si l pa pwofesyonèl men mwen panse l ap ede nou kanmenm l ap ba nou yon ti limyè l ap moutre nou kòman pou nou fè sa. Ebyen, se te yon plèzi pou n t ansanm avè w zanmi m. Pa bliye abòne avèk chanèl la, kite yon kòmantè pou nou, kèlkanswa enfòmasyon ke nou ta bezwen nou pa genyen n, nou mèt kite l pou mwen nan kòmantè epi m ap kapab vini avèk kèk videyo pou nou kèlkeswa sa l ye a. Paske kèlkanswa enfòmasyon m genyen, m ap pataje l ansanm avè w. Se te yon plèzi pou n t ansanm avè w zanmi m. A la pwochèn, nan pa lontan nap retounen avèk yon nouvo video pou ou. Se te yon plèzi, a la pwochèn.